Antèn 18, Digital Cab 69. E ginen sa ye?
Eskize m, se pa fòt mwen. Konpè Kalfou, sa se pa pwoblèm, se ginen. Konpè Filo,
yeah, yeah, Konpè Filo, yeah.
Anpil moun nan peyi Dayiti ta dwe fè mea culpa yo, bat lestomak yo, paske anpil moun, paran oubyen lòt gran frè oubyen grann, Dè fwa yo bat timoun yo anpil. Yo bat timoun yo e dè fwa sitiyasyon an difisil lakoz ke gen enèveman, gen moun ki fache lè l antre oubyen papa a antre nan kay la li gon pwoblèm ak bòs la, enjenyè a epi se sou kay la li vin pase vyolans la. Li anvi bat madanm nan, si l pa ka bat madanm nan l kraze yon chèz. Ou bèl kraze tab la. Pwoblèm tèt chaje. Afè vyolans lan son gwo zafè li ye. Paske timoun nan si l wè manman nan papa l ap danse enben l ap gon anvi danse tou demen maten. L ap gon anvi viv. L ap gon anvi fè sa l wè paran l ap fè. Pa egzanp timoun ki ret ak moun nou konn ki mizè y ap pase. Camep te dwe bay yo yon prim paske se timoun sa yo k ap leve a twazè, katrè di maten ki pral bwote dlo a. E yo tounen tiyo kamèp, y ap pote dlo a kote kamèp pa ka rive oubyen dinepa. Donk, timoun sa yo ta dwe gen yon mo pou yo anplis. Lè m di sa, se ka pou plezantri m ap fè, men li tout bon. Timoun nan, l al bwote dlo. Gen de kote òfelina moun yo di w de timoun kap bwote dlo a son sitiyasyon fòn ta reflechi sou li anpil paske la vyolans se pon jwèt sa w mete nan tè a se li l ba ou yo rakonte sou Vilbrun Guillaume Sam ke n te konnen ki te prezidan peyi a anben Charles Oscar te konprann ke gen pwoblèm Charles Oscar antre nan gran prizon li tiye yon pakèt jèn gason, li asasinen yon pakèt jèn gason. Men gen yon grann oubyen yon manman ki tande sa, ki antre nan gran prizon, l al chèche kadav pitit li ki mouri yo. De ou twa jèn gason te sou yon charèt, kadav la etale. Gen yon ti frè ki te la, sa grann nan fè? Grann nan pouse charèt la, li pral monte pou l al antere pitit li. Men te gen yon ti bonnonm ki te la, gen petèt yon dis, onzan. Lè l rive yon kote, epi grann nan di l, Ret tann mwen la. Grann nan di l, M pral pale konpa entèl. Men ki moun li mete? siveye charèt la a tout kadav yo se ti bonnonm nan anben se ti bonnonm sa ki pral grandi ki pral rayi sosyete a ki pral gen de pwoblèm avèk sèten fanmi sèten moun ki te nan konplo sa anben sou Duvalier misye se te yon gwo chèf ke l te ye lè w ap gade anfans timoun nan se sa k pral fè l vini yon moun ki vyolan. Donk se pou sa afè vyolans lan son bagay ke nou ta dwe reflechi sou li, nou ta dwe fon jan sou li, nou ta dwe travay sou li paske gen twòp vyolans nan sosyete a. Jodi a gen 40 jou ki kòmanse pou timoun yo, 40 jou World Vision kòmanse ap travay sou li, ap mobilize. Donk nou pral wè. si 40 jou a sifi hein oubyen eske son kòmansman ki ta kapab mobilize, sansibilize anpil moun nan sosyete a pou wè si nou ta diminye vyolans lan ki jodi a ke nou wè sou nou, nou pat konn wèl.

Kalfou chak jou, soti dimanch pou rive vandredi, 7 è nan aswè, repriz, 1 è nan aprèmidi, sou Teleginen, k ap montre nou jan nou ye a. Antèn 18, Digital Cab 69. E ginen, se ginen.
Eskize m, se pa fot mwen. Konpè Kalfou, sa se pa pwoblèm, se ginen. Konpè Filo, Hum, yeah, yeah. Konpè Filo, yeah. Madam Fedora Pierre Louis, kouman w ye? N ap salye tout moun, n ap salye ou menm tou Konpè Filo e tout moun k ap gade Kafou. Jodi an, nou remèsye nou pou espas sa a ke nou akòde World Vision Haïti pou l vin pale de koze vyolans k ap fèt sou timoun isit an Ayiti. Se byen.
Alò, vyolans la, kouman l manifeste, piske nou pale de sa, men ou menm ou kab konn plis nan ankèt ou, nan sa w wè. Se sa. Alò nan definisyon vyolans lan, dabò ki sa pou nou konprann de vyolans lan, ki sa li ye? Vyolans lan se tout fòm dabi, de movè tretman ki fèt sou timoun. Nou wè l a twa nivo prensipal isit la ann Ayiti. Nou wè l kankou vyolans fizik, sa nou renmen rele baton an. Se li menm ki idantifye l kankou vyolans fizik, chatiman kòporèl. Nou wè l tou nan nivo vyolans seksyèl, donk abi seksyèl, de atouchman seksyèl ki fèt a de timoun ki pa pare pou sa, ki pa gen laj legal pou sa. Epi twazyèm nivo ke nou wè l, se sitou nan kad vyolans neglijans, vyolans sikolojik ki fèt sou timoun, e sitou nan kad timoun k ap travay an domestisite, timoun ki lakay moun, timoun ki restavèk, ke y ap maltrete e ke yo prive de dwa imen yo. Donk lè n ap konsidere kontèks vyolans lan Ayiti, se nan 3 fòm sa yo ke yo plis frekan isit lan an Ayiti. M sonje Monique Clesca, yon journaliste ki fè yon travay sou timoun ki pa gen laj pou ansent. Epi timoun nan manman, se yon timoun ki manman. Se sa. Donk bagay sa a te entèpele anpil moun, anpil moun te li li, enterese, reyaji sou li. M sonje te gen yon travay ke li te fè tou, yon peryòd, mwen m te ladan li, se te zòn kay Pè Miguel sou Kafou, ti Sentaniz yo. Donk se yon travay konsa ke misye t ap fè. Monik Lesca t ap fè rechèch, bagay sa yo, gen de lè 3 zè di maten, 11 zè di swa, y ap pral lè yo rele yo di yo ke gen tèl timoun y ap maltrete yon kote, anben bon yo te depeche yo, yo fon jan. Donk, se te yon bon travay. Gen anpil moun ki travay sou kesyon timoun. Donk, se yon bagay Ministè Afè Sosyal okouran. Donk, nou menm, ki jan n kòmanse kanpay sa a? Eske nou santi 40 jou ke nou pral fè pou timoun yo, se yon 40 jou kap sifi? Ofèt, 40 jou pou timoun se yon kanpay sansibilizasyon, yon kanpay mobilizasyon ki rantre nan kad kanpay global World Vision lanse depi ane pase. Yon kanpay global ki vize pou li elimine vyolans kap fèt sou timoun. Slogan kanpay nan se, Ansanm, ann elimine vyolans kap fèt sou timoun. Inisyativ 40 jou an li sitou rantre anba parapwi kanpay sa a. Ou konprann? Donk kanpay nan li pi global, li a pli lontèm e 40 jou lan li sèlman etann li pou peryòd karèm nan. Paske peryòd karèm nan se yon peryòd nan tradisyon relijyez, nan peyi ki gen tradisyon relijyez, se yon peryòd de refleksyon, se yon peryòd de miz an kesyon. Se yon peryòd kote ke n ap evalye de seri de pratik pou nou wè kijan pou nou korije yo. E donk se te yon peryòd pou nou, se te yon okazyon pou nou, pou nou lanse nou nan mobilizasyon 40 jou sa a ki kòmanse depi mèkredi dè sandr e k ap pran fen dimanch dè ramo. Se yon mobilizasyon ki vize sitou a atire le maksimòm de moun ke posib e pale avèk le maksimòm de moun ke posib sou kesyon vyolans lan. vyolans k ap fèt sou timoun men ki jan pou nou korije l, ki sa k ap pase nan kominote yo e ki altènativ ke nou genyen pou nou disipline timoun nan ki pa yon baton ki pa pòte atent a entegrite fizik li. Donk 40 jou pou lèzanfan se jis yon efò adisyonèl a efò kanpay nan, bi, objektif kanpay nan vize pou li atenn alontèm. Donk, èske afè sosyal ladan l? Èske dòt enstitisyon ladan l? Esansyèlman, alò se poutèt sa ke li te trè enteresan pou mwen pou m pale de slogan kanpay nan. Slogan kanpay nan gen yon mo kle ladan l, se yon mo ki rasanble tout moun. Se ansanm. Ansanm ann elimine vyolans k ap fèt sou timoun. World Vision Haiti klè ke se pa yon travay ke li kapab fè pou kont li. Se yon travay k ap nesesite enfliyansè, moun ki fè rechèch, ki gen konesans, ki gen enfliyans sou lòt moun, pou nou mete an kesyon de pèsepsyon, de zopinyon sou kesyon vyolans k ap fèt sou timoun ann Ayiti. Se yon pwogram tou, se yon kanpay tou k ap mande pou pwofesè mete ladan l, ke lekòl tou patisipe. Se yon kanpay ki bezwen apui de desidè a nivo legal. Se yon kanpay ki bezwen apri, apui, se yon kanpay ki bezwen apui prezidan an, premyè dam nan, e manman, papa timoun, e tout moun konsène pa kanpay sa a. M konprann.
M sonje pandan w ap pale de afè lekòl la, m toujou rakonte sa, gen yon nèg ki rete bò yon lekòl, epi yon jou maten dizè, li di m, Konpa Filo, tanpri vin la non, vin la non pou vin gade sa yon pwofesè ap fè yon timoun. Li kenbe li, ou konprann, avèk règ la, epi l ap kase dwèt li avèk règ la, Konpè Filo, sa w ap fè? M di, Wi, men, poukisa w pa rele afè sosyal bagay sa yo? Misye di, Men, m ta renmen w vini pou w vin gade sa k ap pase a. Se yon mechanste bagay sa ye. Se pa aprann timoun l ap aprann, se mechanste l ap aprann. pwofesè ap aprann li mechanste li pral fon lòt sa lèl vyolan bagay sa yo donk m konprann ke ou di son bagay ke tout moun konsène ladann e antouka eske lè afè pa bon nan kay la hein sitiyasyon difisil manman a papa ap goumen devan timoun nan nou repetel la deja se pa yon pwoblèm Eske l pa ta pi lwen? Bon, ou di prezidan, madan prezidan, tout moun ladan l. Ok, men eske konkrètman e nou pa nou pa an reta? Paske gen ti moun jodi a la ki gen 9 milimèt, gen ti moun ki gen zam nan men, gen ti moun ki se sa yo jwenn pou yo fè. Eske gen de lòt bagay ki pa ta dwe entegre ladan ni? Dans, yon kote penti, nèg la si l gen yon vyolans, l ap jwe batri ki pèmèt li retire tout chay vyolans sa a sou li, li nan klèb. nan yon katye, klèb literè ki te konn fèt lontan, gen timoun petèt dizan ki te konn ap gade gwo mesye yo k ap di pwezi, yo menm y anvi di pwezi tou. Lè w ap gade ti mesye yo k ap, kouman rele sa, k ap fè rap la, men w santi ke s on pwezi, s on fòm da ke n kapab ankouraje, pa mete tout de kote, men entegre yo, fè de konpetisyon pou yo, pou yo ta wè ke gen moun ki pran ka yo nan sosyete a, gen moun ki teni kont de sa y ap fè, ki ba yo valè, paske anpil nan yo, se kòm si, piske nou pa ba yo valè, enben y ap fè nou konnen ke yo la.
Trè byen, donk kesyon an gen plizyè volè. Ou bouke? Non, non, kesyon an mwen, kesyon an ekstrèmman enteresan e li gen plizyè volè e m espere ke m ap kapab adrese tout sa w prezante la yo. Li trè enpòtan ke nou ke nou reflechi sou de koze prensipal. Premye koze an se ke nou renmen di ke timoun yo se richès peyi a. Donk timoun yo reprezante kapital sosyal yon peyi. Dezyèm koze pou nou reflechi sou li an se kesyon vyolans k ap fèt sou timoun chak jou. chak jou sou 3 fòm prensipal ke m te ke m te nome tout a lè yo. Nou genyen vyolans fizik la ki kiltirèlman li tèlman ankre nan mœurs nou, nan jan nou reyaji fas a timoun ke nou vin jistifye l, nou vin itilize l kan kon fòm nòmal pou nou korije timoun nan. Chif yo montre pa egzanp ke antre 80 pousan a 95 pousan fanmi isit an Ayiti itilize baton an kankou fòm pou yo korije timoun nan. E ekskiz oubyen jistifikasyon ke yo mennen, yo pote devan nou se ke se konsa ke yo te elve yo e se sa ki te mache pou yo. Donk nou gon fòm de nòmalizasyon de yon pwoblèm. Nou aksepte pwoblèm nan e nou vin pa rekonèt li kank on pwoblèm. Donk sa se, li vin reprezante on defi pou nou, si nap pale de elimine vyolans kont timoun, nou bezwen tou adrese l de yon kontèks kiltirèl. Nou bezwen tou chita pale avèk de gwoup de denfliyansè, de gwoup relijye pou nou wè kijan ke nou kapab kiltirèlman adrese kesyon vyolans kap fèt sou timoun nan. Dezyèm aspè vyolans ke nou te mansyone talè a se te vyolans seksyèl lan. Nou gen etid ki montre nou ke 25 pousan jèn fanm e 21 pousan jèn gason, sa vle di nou klè ke isit an Ayiti, kesyon abi seksyèl lan li pa konsène fi yo sèlman, li konsène jèn gason yo tou, yo sibi abi seksyèl anvan ke yo genyen laj 18 an, ke se laj legal ke nou rekonèt ki fè kon timoun pase don timoun a staj granmoun nan. Epi nou genyen kesyon vyolans psikolojik la, swa ki manifeste swa kankou neglijans, li manifeste swa kankou maltretans, movè tretman ki fèt sou timoun, oubyen ke nou refize l de dwa ke li genyen, li ta dwe gen privilèj a yo, dwa a la sante, dwa a edikasyon. Pa egzanp, dwa a yon idantite, paske la a tou se reyalite peyi an, se ke nou gen yon pakèt kominote kote ke gen anpil timoun ki pa gen yon idantite sosyal, yo pa gen anrejistreman, yo pa gen ak de nesans. Donk, yon pakèt timoun k ap mache san idantite sosyal. Sa tou se yon sòt, se yon fòm de neglijans ke li ye. Donk, nou vle adrese twa aspè sa yo, men nou vle adrese yo dabò nan yon chita pale. pou nou konprann pwoblematik la. Li enpòtan tou ke moun yo enfòme yo, swa de moun ki responsab edikasyon timoun, ke yo enfòme yo de ki konsekans nefas, konsekans negativ ke baton an genyen sou timoun nan. Pou yo konprann ke timoun nan se, jan mo a di l, son ti moun. Son moun ki, ki, men son moun kanmenm, son moun nan entegralite l. Si nan rapò nou avèk. Fanm avèk gason nou dakò ke baton an se pa on jan pou nou rezoud on pwoblèm, poukisa nou vle aksepte l kankou on jan pou nou rezoud on pwoblèm avèk on timoun? Se sèl avèk timoun nan kote ke nou wè baton an kankou on bagay nòmal li ye pou nou itilize. Donk sa, se on bagay pou nou mete an kestyon. Poukisa nou pa itilize baton an pou granmoun, men pou timoun nan li nòmal, alò ke timoun nan li mwens kapasite pou li konprann. Non, nou itilize baton an pou granmoun wi. Men nou pa tolere l, li pa akseptab nan sosyete a. Li pa akseptab. Li pa akseptab nan sosyete a. Bon, gen nèg ki di mouche wap kale fanm ou, ba la dan. Li pa akseptab. Li pa akseptab. E nou menm nou di ke pou timoun yo tou, li pa akseptab, li pa tolerab. Pou ki sa panse ke nou gade rezilta a lon tèm yo. Lè timoun nan la, epi l wè manman l, oubyen papa l. fout manman nou kalòt. Ou byen rale yon lanp, epi li kraze, gon lòbèy ki fèt, timoun nan la ap gade. Ki sa l vin aprann? Li vin aprann ke vyolans lan, itilizasyon fòs fizik la, se yon jan pou li rezoud pwoblèm. Se yon repons.
Se yon repons a yon fristrasyon kèlkonk, se yon repons a yon pwoblèm kèlkonk, e se yon jan pou li rezoud pwoblèm. San ke nou pa gade tou ke li gen efè negatif nan psikoloji timoun nan. Kote ke si nou rantre pi fon nan kesyon, nan kesyon psikoloji an, nou wè ke timoun yo, yo po, sèvo a poko fin devlope tout kapasite l. Donk, pandan timoun nan ap grandi, sèvo a ap devlope. E pou sèvo a devlope, gen de pati nan sèvo a ki bezwen aksesib. E li montre ke lè timoun nan, li temwen vyolans k ap fèt lakay li, oubyen si li viktim vyolans k ap fèt sou li, Gen de kote nan sèvo a ki vin pa kapab devlope a kapasite potansyèl l yo maksimal yo. Sa fè ke dezabilite entelektyèl, dezabilite psikolojik, dezabilite relasyonèl, pou timoun nan konnen kijan pou l pale avèk moun, kijan pou l reyaji fas a de seri de sitiyasyon, timoun nan vin vin pèdi kapasite sa yo paske se yon timoun k ap sibi yon strès andedan lakay li. Donk, si nou reyisi fè an sòt ke nou konprann sitiyasyon an e nou konprann konsekans ke li genyen sou timoun nan, m panse ke sa kapab enfliyanse anpil moun. Paske gen anpil fwa nou pran nou pran baton an alalejè. Nou wè koreksyon imedyat la, men nou pa wè konsekans alontèm nan. Li pral vini, mwen renmen bay analoji timoun k ap grandi kankou yon pye bwa k ap grandi oubyen yon ti zwazo ki bezwen tout plim nan zèl li pou ke li kapab pran yon bèl anvòl pou li ale kote l bezwen ale a. E ke a chak fwa ke ou ba l yon baton, a chak fwa ke ou pale avè l mal, a chak fwa ke li viktim yon abi seksyèl, Ou vin retire sou kapasite ke l genyen pou li vole, pou li ale lwen kote ou bezwen l rive a. Paske a la fen, se li menm ki pral vin responsab peyi a, se li menm ki pral vin responsab ou. Donk, eske l ap gen kapasite antyè pou li fè sa? Lotrejou mwen t ap koute yon moun ki trè, ki trè, enfliyans, alò, mwen t ap koute yon moun ki gen anpil enfliyans sou kesyon refleksyon sa yo, de kesyon de vyolans k ap fèt sou timoun, ki di ke li vin kounye an nan plas kote ke pou l ap pran desizyon pou manman l. Paske manman l vin malad. E ki sa sitiyasyon sa a vin pote pou li? Li vin reyalize ke. Lè li menm li pral vin nan kondisyon kote ke li pap kapab pran desizyon pou tèt li, moun ki pral pran desizyon pou li an se timoun sa ke li te elve a. Li pa pral pran, li pral pran desizyon pou papa a, pou manman an. Donk, si son moun ki nap envesti lan li menm pou ke li kapasite a la fen pou li gen kapasite pou ke li pran de bòn desizyon pou byennèt ou, pou byennèt peyi an, pou byennèt fiti lan, fòk nou pa retire nan potansyèl li. Paske jan m sot di talè a, se kapital sosyal yon peyi. Yon timoun se kapital sosyal yon peyi. E son fòs ke li ye pou peyi an. Donk le plis ke nou pòte atent a entegrite fizik li, swa par baton an, swa par abi seksyèl lan, oubyen ke nou, ke nou, ke nou fè abi psikolojik sou timoun lan, se le mwens l ap kapab atenn potansyèl maksimòm ni pou ke li ka moun ke nou vle ke l ye a. Alò gen de fanmi ki ap di w, monchè, se gras a papa m, a manman m, te konn ban m baton ki fè ke jodi a m di yo mèsi pou sa k ta ka rive m. Alò gen de fanmi k ap di w sa. Gen de nèg k ap di w, monchè, se kounye a m konprann sa granmoun nan t ap di wi. E se kounye a m konprann pou ki sa misye te kale m wi. Men l pa janm kale m ankò. Se yon fwa l te kale m. Poukisa l te kale m? Se paske l te di m pa al chita la pami mesye yo. Lè gen yon bagay ki pase, y ap di w te la. Donk, se yon sèl fwa yo te kale m. Gen moun k ap di w, bon, mwen menm m pa fè baton an, m tande moun pa bay sa. Men, mwen menm lè m desann avyon an la avèk timoun nan, m fout plen mouda m, eskize, avèk Konprann? Bon, anpil baton. Epi l di al rele blan lòt bò a, epi di l m te kale w. Timoun nan sanble t ap fè yon dezòd ki grav. Gen de paran ki reyaji konsa. Ou konprann? Donk, sitiyasyon an konn difisil, epi ki pwovoke yon pakèt. Yon reyaksyon. Reyaksyon. Moun nan p ap travay, chomaj, lòbèy, pwoblèm, adwat agoch. Donk, ki jan rezoud pwoblèm sa oubyen diminye kesyon baton an? Baton an li pa bon, men èske gen yon lòt bagay, yon lòt jan pou w pini? Èske se fè timoun nan antre nan chanm ni? Men konbyen timoun ki gen chanm? Chanm, se sa. Ou konprann?
Se petèt s on vyolans, manman nan papa l kouche la, ben gen bagay k ap fèt. Timoun nan la, l temwen, li Ou konprann?
Wi. Donk, gen yon seri de pwoblèm, se kòman rive sou yo. Nou adrese yo. Kòman adrese yo. Alò, talè a lè m t ap bay chif lan, mwen te di antre 80 e 95 pousan. Anpil fwa, jan nou vle nòmalize yon twomatis, se ke nou pran yon eskiz ke li mache pou nou. Men ofèt, nou p ap janm konnen. Ki sa ke li wetire sou nou? Fòk nou ta fè etid sa tou, rechèch sa. Ki konsekans ke li wetire, ki sa ke ke li wetire sou nou kòm potansyèl? Li enpòtan tou ke pou nou konprann ke nou konprann ke travay, batay sa kont vyolans kap fèt sou timoun se yon batay ki difisil. Vyolans kap fèt timoun nan, se vyolans kap fèt sou fanm tou. Paske se matris la. Nou menm nou dekante l. Byen ke li gon relasyon etwat avèk plizyè pwoblèm sosyal. Li gon relasyon etwat avèk plizyè pwoblèm sosyal. Ou sot mansyone talè a pa egzanp fristrasyon. Gen anpil etid ki montre ke vyolans lan li pi kriyan, li fèt pi souvan nan fanmi kote ke gen mwens mwayen ekonomik. Se paske vyolans fizik lan, alò baton an, li vin kankou yon dènye rekou. Paran an deja fristre, li pa gen pasyans pou li adrese pwoblèm nan, epi li rezoud li rapidman avèk yon kout baton, yon kalòt, yon souflèt, yon kout sapat, yon matinèt, yon kout chèz, li rezoud li rapidman. Men ofèt, lè nou analize reyaksyon an, nou wè ke se yon pèt de pasyans. Sa ke n ap fè pwomosyon pou li se disiplin pozitiv. E disiplin nan li pa kòmanse lè timoun nan ap fè yon dezòd. Gen anpil paran ki petèt poko apreyande kesyon sa. Se pa lè timoun nan ap fè dezòd pou disipline l. Disiplin nan ki sa l vle di? Li vle di otorite, li vle di estrikti, men li vle di sa depi lè timoun nan ti bebe. Gen de liyn pou w trase, gen de limit pou bay, pou ke premyèman timoun nan rekonèt ou kan kon otorite. Men an menm tan tou, w ap devlope de relasyon de konfyans avèk timoun nan, pandan ke w ap disipline l. E a chak fwa ke w fè itilizasyon de fòs vyolant, ou vin retire yon ti kal nan konfyans sa ke timoun nan fè w. Donk pandan w panse wap rezoud on pwoblèm, pwoblèm nan li menm, lap, lap, lap, lap defèt on lòt kote. M konprann. Nou pale de kesyon kiltirèl lan, nou pale tou de, de kad, bon, mwen vle pale de kad legal la. Paske gen anpil moun ke, ki panse ke an Ayiti, byen ke li akseptab so, nan, nan sosyete an, men gen anpil moun ki pa konnen ke nou gen yon lwa kont vyolans kap fèt sou timoun. Nou gen yon lwa ki pibliye depi 2001 ki entèdi vyolans k ap fèt sou timoun. Sa vle di nou an avans sou yon pakèt lòt peyi sou kesyon. Sa vle di gen pakèt gwoup ki te chita, gen pakèt moun enpòtan ki te chita ki te konprann ke vyolans lan nan nivo sosyete a se yon pwoblèm ke li ye. M konprann.
Yon lè gen yon sèjan fransè, yon ansyen, Epi ki t ap di, li gade Pòtoprens epi l di, monchè ou wè afè Pòtoprens, men sa m ta fè avèk ti mesye sa yo. Gen yon seri de timoun ki se pitit gran nèg, kolonèl, entèl entèl, amiral, adwat agoch, timoun yo dezòd, se pitit gran nèg yo ye, y ap fè dezòd. Men sanble gon lekòl pou yo. Gon lekòl, bon depi yo mete w la, w ap vin dwat kanmenm, menm si w sou asye. Epi, sèjan la, sèjan an di, bon, mesye, demen maten, sizè. Epi nèg yo di, sizè? Nèg yo kouche, yo konn se lakay yo ye, se lakay papa yo, papa yo, manman yo tolere yo, bay, konn manman w ti ensansib dèfwa. Men gen de manman ki rèd tou. Epi, demen maten sizè, mesye yo kouche y ap dòmi. Epi sè Jan di, men m pale nou wi, m di nou sizè, apa nou kouche demen maten, m ap tann nou sizè. Demen maten nèg yo kouche y ap dòmi toujou. Epi misye di, pran enpe dlo m mwen. Konprann? Bokit dlo l fè lòt jandam yo pran dlo a epi voye sou ti mesye yo. Nèg yo di yo pral pale manman yo. Epi sè Jan di, apati de jodi a la, Se mwen k manman, se mwen k papa. Pa gen nèg ki plim de gouy. Misye di, monchè ou konnen nèg yo vin dwat. Se tout yon jenerasyon ki jwenn ansèyman, ki jwenn modèl, e yo vin renmen sèjan. Paske sèjan an montre yo kòman, ou konprann, pou yo viv nan sosyete a, kòman pou yo fè bagay yo. Donk. Eske an menm tan gen lwa pou vyolans lan pa fèt sou timoun, men kisa nou ofri? Lè m di nou, an palan de peyi a, kisa peyi a ofri pou timoun sa yo? Se vre gen de granmoun ki di w, a, monchè si baton te vo pou baton m pran, pou baton m bay, enben monchè Tout peyi a tap bay, menm mwen menm kap pale avè w la tou. Son bèl refleksyon ou bay la. Son bèl bèl refleksyon ou fè la. Fanmi m konn rele m pou m vin. Paske si baton te konn vrèman rezoud yon bagay, nou tap gen anpil pwoblèm ki tap deja rezoud isit an Ayiti. E nou wè ke donk son bagay ki pote a refleksyon pou nou di eske vrèman se meyè metòd la. E eske pa gen lòt metòd ki ka mache tou. Paske si nou pa eseye lòt metòd, kijan nap fè konnen ke yo fonksyone. ke yo ka bay pi bon rezilta. Donk ide a se fè an sòt ke gon majorite de moun ki kòmanse gade kisa ki fonksyone lòt kote ki petèt gen menm karakteristik avèk sosyete ayisyèn nan. Wè, men lè w ap gade Lèzetazini, gon libètinay timoun yo genyen, yo, yo, kounya modèl la se. Zam nan antre bobobobo nan klas. Tèlman gen libète se ou pa kab fè yon gwo demonstrasyon sou timoun nan, talè l rele lapolis pou ou Ozetazini. Men an menm tan, èske gen yon lòt altènativ? Eske gen lòt bagay pou adousi? Wi.
Nan kad kanpay 40 jou pou timoun yo e nan kad kanpay global World Vision ap fè a, nou vle reflechi sou sa nou rele disiplin pozitiv. Disiplin pozitiv lan ki sa li ye? Se yon altènativ a baton an. Yon altènativ a baton an. Se yon altènativ a baton an. Jan m te di l talè a, disiplin pozitiv lan pa vle di lese ale lese fè. Li pa vle di kite timoun nan pouse kankou yon vye zèb. Li vle di depi timoun nan ti bebe, jiskaske li atenn laj de matirite li, ou pral akonpanye li, ou pral ba l estrikti, ou pral ba l disiplin, san ke ou pa pote atent a entegrite fizik li. N ap tounen talè, n ap pran yon ti poz. Telefòn pa nou 443 35 32 37 30 51 28 Konpa Filo 1 a commercial yahoo pwen kòm www pwen rtg

Antèn 18, Digital Cab 69. E ginen sa ki fè.
Eskize m se pa fot mwen. Konpè kalfou sa se pa pwoblèm se ginen. Konpè filo
yeah yeah konpè filo yeah.
Gen de sosyete ki ki mache yon jan donk mwen m ta renmen konnen ki lòt metòd ke n ta ka itilize jan w sot di a. pou nou ankadre timoun yo, konprann, pou yo vin an menm tan tou, nou pa wetire moso nan diyite yo. Konprann, gen timoun lè yo fon bagay, papa di fout ou sou graj la. Konprann, mete sou graj, an pil, tout ou jenerasyon ki pase sou graj. Konprann, grann nan di fout retire pitit mwen atè a. Konprann, grann nan son otorite ki konn sitirèz tou. Pa sitirèz sitirèz. Li di ou gen dwa kale timoun nan, men ou pa ka fout li sou gaj. Li fè yon bwi sou papa, li fè yon bwi sou manman, dèfwa granmoun nan gen otorite toujou. Donk se li ki bay timoun nan yon fòm, li ba l ti lanmou, ou konprann, li fè yon jan. Donk ann chèche. Kòmanse pwopoze m pou m wè. Konprann?
An nou ale menm pi lwen. Pase m te konn bat tou. An nou ale pi lwen. An nou ale nan yon modèl ke nou konsidere kon revolisyonè, egzanplè, ki se petèt Jezikri. E nou wè. Men misye te vyolan tou, jan yo ekri l la, jan yo montre l. Nou wè ki jan l te renmen timoun, pa kont. Nou wè ki jan l te renmen timoun. Nou wè ke sa ke li pwone an, se wi, respè, wi, otorite, men li pwone tandrès tou. Li pwone byenveyans. Donk, si nou ale pi lwen ke grann nan, e nou gade ke, byen ke gen de vèsè dan la Bib la ke moun te ka itilize pou jistifye kesyon baton an, men nou wè ke lanmou an, li pa vyolan. Lanmou an, li nan respè, li nan dinyite, li nan otorite, men, Li nan tandrès tou, li nan byenjwenns. Alò ou wè, Jwif yo k rive lwen, yo bay ti feste wi. Men se poutèt sa ke nou gon yon Nouvo Testaman, nou gon yon nouvèl pèspektiv de bagay yo. Donk si menm nan nivo Bib la, nou gon yon nouvèl pèspektiv, poukisa nou pa kapab mete an kesyon de bagay ke yo te transmèt nou nou menm? Sitou si nou wè ke gen de altènativ ki prezant ki la. Jan m sot di talè a, disiplin pozitiv lan ke nou ap pwone apati de kanpay sansibilizasyon 40 jou pou timoun nan, se se tout yon metodoloji ke li ye. Se pa yon fòmil majik. Kòmanse ban m egzanp. Sa sa vle di? Nan nan kad disiplin pozitiv lan, li te enteresan paske semèn pase nou te diskite de sa avèk staff World Vision Haiti an, nou wè pa egzanp ke timoun nan ki depann de moun k ap pran swen l lan, Li rekonèt li kank on otorite, de fason natirèl. Li pa kòmanse defye otorite a depi l timoun. Donk se depi lè a pou ranfòse relasyon de konfyans ki genyen ant timoun nan e moun k ap pran swen l lan. E yonn nan jan pou yo fè sa, m pral ba w on egzanp byen senp, pa egzanp, si nou konnen ke, pa egzanp, lè paran yo ap prepare yo pou voye timoun lekòl, s on ti peryòd, s on ti moman nan jounen an ki stresan Paske lè ap avanse, nou pral jwenn blokis, timoun pa vle fin abiye, eksetera. Son, son peryòd ki stresan. Ke, kote ke paran an, envolontèman, li petèt kapab di timoun nan de bagay ki blese li, ki afekte l pandan tout jounen lekòl lan, k fè l pa ka travay, fè l pa ka patisipe lekòl, eksetera. Donk, kisa disiplin pozitiv lan pwone nan kad sa a, olye ke nou presire timoun nan, nou fè l kòmanse jounen an anba strès, paske nou wè sa strès la ka fè nan sèvo li, Nou fè an sòt ke nou bay timoun nan 2 opsyon. Pa egzanp nou di l, w ap mete chosèt lan anvan oubyen w ap mete pantalon an anvan. Men alafen nou konnen ke timoun nan pral mete tou lè 2. Nou wè l? Gen 2 lòt opsyon tou nan disiplin pozitiv lan ki mande pa egzanp ke yon paran ta sipoze bay timoun tan Jisteman pou retabli, pou ranfòse relasyon ke li genyen avèk timoun nan. Ou sipoze bay timoun nan tan. On tan spesyal pou ou menm avè l, ke se manman, ke se papa, on tan spesyal ke l konnen sa se ti tan pa l avèk manman l, se ti tan pa l avèk papa l. E mwen pa pale de tan regilye kote ke n ap mennen timoun nan lekòl ou byen ke n ap. Pa egzanp, nou kapab chwazi ke anvan ke timoun nan al dòmi, nou enterese se nou menm ki pou mete pijama pou li epi pou li rakonte nou kisa k pase nan jounen an. Li konnen ke gon moman kanmenm, lap gen atansyon manmanl oubyen lap gen atansyon papal pou li rakontel jounenl. Nou kapab petèt di ke eske se nan moman ke nou pral mennen ti tonton an al fè tèt li? Al fè chevel? Eske se la ke nap nap gen okazyon pou nou pale, pou nou kitel pale? Disiplin pozitiv la mande ke wa wa wa lekout de timoun nan, ke w bal espas pou li eksprimel paske li depann de ou e lap gade w. Disiplin pozitiv la montre tou ke apa de tan ke w ap bay, apa de lòt fason pou korije timoun nan, li montre ke ou bezwen gen yon estrikti. Timoun nan bezwen konn ki règ, anvan ke li anfrenn règ la, li bezwen konn ki sa ki la kòm estrikti. Paske sinon l ap depase l, li pral pyafe tout kote, eksetera. Se pou l konnen klèman ki sa ke w dakò ke l fè e ki sa ke w pa dakò ke l fè. E ke ou ranfòse l kontinyèlman. M konprann. Donk sa se de seri de, eskize wi, se de seri de metòd ki rantre dan de modil de fòmasyon de disiplin pozitiv. Ki dèfwa ekstrèmman senp. M konprann.
M sonje m gen yon zanmi mwen ki rakonte m, papa l se makout. Papa l se te yon gwo makout. Epi gen yon bagay ki pase, epi te gen yon lòt makout ki te la epi. Ti mesye yo kouri epi misye kanpe. Misye di, m pral fout antre nan jandam menm pou m vin kraze dengonn nou. Epi makout la di, oh, koute pawòl. Epi makout la travèse, li monte, l al lakay papa lòt ti bonnonm nan ki se yon makout tou. Epi misye antre, misye di, monchè, kote w m te vin la wi, ou tande sa pitit ou a di, men sa pitit ou a di. Hein pitit wa di li pral antre nan jandam poul vin kraze degonn nou menm makout sou Duvalier. Papa di hein se sal di papa antre anndan kay la avèk misye avèk ti piti a li di m pral kale w wap rele men konprann kale vrèman epil frape matla se matla lap frape Epi, li di misye, ou konn pou ki sa m fè sa? Se pou misye pa konnen ke m pa ba l enpòtans. Men sa, ou ka mouri wi. Donk, pa janm repete bagay konsa. Se konsa sa pase. Donk, sa w panse de sa? Donk, olye ke li bat timoun nan, li chita, li pale avè l. Li pale avè l.
Li pale avè l e li montre l enpòtans sa l di l la. Disiplin pozitiv la gen sa ladan l tou. Men l pa voye l al manke lòt la dega. Lòt la dega. Li, disiplin pozitiv la montre w ke ou kapab pale a timoun nan. Paske li gen kapasite pou li konprann ou. Byen antandi, depandaman de laj la, gen de diferan mezi ki rantre nan kad disiplin pozitiv la. Men, timoun nan gen kapasite pou l tande. Li gen kapasite pou li konprann. E disiplin pozitiv lan ankouraje fòm de kominikasyon sa yo. Pa egzanp, lè granmoun lan di, A, monchè, pito timoun kriye tan granmoun kriye. Se lè yo egzajere, timoun lan egzajere, ou konprann, li pa tande pèsonn, epi granmoun lan di, Monchè, mwen menm, pito ou kriye tan manman w kriye. Kounye a la, se yon lòt otorite nan vwazinay la. ki la epi ki pran yon mezi ki bat timoun nan. Epi lè manman an vini, li di m te bat entèl wi, li di ou te dwe kale l ankò. An l te fè dezòd, manman an rekale l ankò. Men ansyen paran yo pral di w ke se konsa yo te leve.
Wi, e donk sa m ap di se se moman ideyal pou nou remete an kesyon jan nou te leve an pou nou wè kisa k te mache ke n ap kenbe e kisa k pa t mache ke n ap ke nap wout ke nap chanje. Pase ke le fèt ke fò nou gade la a nivo global wi nou pa ka gade l endividyèl sèlman. Nou gade l a nivo global. Eske vrèman rekou a vyolans lan se li menm ki solisyon ideyal la pou nou rezoud pwoblèm. Nou klè ke se non. Paske si non nou tap rive pi lwen antan ke sosyete. Nou tap rive pi lwen gen de bagay ki pa tap janm fèt, gen de bagay ki tap gentan rezoud deja si vyolans lan li menm li te rezoud on pwoblèm. Nou vle fè ansòt ke moun yo, yo, yo, yo konprann ke, ankò yon fwa, disiplin pozitiv ke n ap pwone an, nou pa aji lè timoun nan ap fè dezòd. Timoun nan li bezwen estrikti depi lè l piti. E li bezwen retwouve estrikti sa pa sèlman nan nivo familyal li, li bezwen retwouve estrikti sa nan gwoup ke l ap frekante, swa lekòl, Li bezwen retwouve estrikti sa a nan legliz, li bezwen retwouve estrikti sa a a nivo pi global nan kominote l, nan peyi l li bezwen retwouve estrikti sa a pou nou ranfòse l. Se pa yon metòd ki mande ke lè timoun nan fè dezòd pou w korije l. Se yon metòd ki mande ke se depi lè timoun nan ap evolye, depi lè timoun nan kòmanse gen lespri, depi lè timoun nan ap gade, ke ou ba l de seri de prensip, ke ou enstore de seri de strikti, e se yon metòd ki mande anpil efò, hein. Paske baton an, apa de fòs fizik la, baton an pa mande anpil efò. Men, disiplin pozitiv la mande ke ou entansyonèl nan jan w bezwen leve timoun ou e ke w gade ki jan w vle ke timoun sa a li vin ye dans le futur. Eske se lè timoun nan fè dezòd ou pral korije l oubyen eske deja w ap gen tan bay timoun nan yon strikti, yon lin pou l swiv pou ke li pa sòti de li? Eske sa vle di ke timoun nan pa pral sòti de li? Non. Paske m sot di toutalè a disiplin pozitiv lan se pa yon yon fòmil majik. Se yon metodoloji ke li ye ki mande anpil efò. Li mande tou yon konsans, yon konstans. Sa vle di ke nou ke nou itilize l dan tou lè ka, tout kote. E ke nou ranfòse l. Se vrèman apati de pratik sa ke n ap kapab kòmanse chanje mantalite. Li enpòtan tou, e se youn nan aspè 40 jou pou timoun yo, se kesyon sansibilizasyon, se kesyon enfòmasyon an. Pou nou konprann vyolans lan ki sa l ye, vyolans fizik, vyolans seksyèl, vyolans psikolojik, ki konsekans li genyen sou timoun nan, ki lòt metòd ki la, e ki jan mwen menm nan kad travay mwen, ki jan ou menm nan kad travay ou, ou kapab ranfòse. e asire ke timoun sa yo, ke yo epanouyi, ke yo jwi de yon anfans, de yon byennèt, de yon nitrisyon ki pa nwi a devlopman yo, pou ke yo kapab de moun tout bon vre ki pwal jere peyi an dans le futur. Donk, sansibilizasyon 40 jou pou timoun nan, li gen nivo enfòmasyon, li gen nivo tou pou moun leve vwa yo. Nou gen plizyè kominote, pa egzanp, jodi e demen, gen de kote kap fè de fòmasyon, men, Lè sansibilizasyon ap fini vandredi, samdi e dimanch, gen de kominote ki deside leve vwa yo. K ap fè swa de mach, swa de konferans deba, kote ke yo envite de otorite lokal vin patisipe e vin di men ki sa nou pa dakò ankò nan kominote nou. E donk li enpòtan ke anvan ke moun yo, yo leve vwa yo, yo pran aksyon, ke yo mobilize lòt gwoup, ke yo gen enfòmasyon nesesè la. pou yo kapab fè otreman. Men fòk deja gon ouvèti, fòk gon konpreyansyon de pwoblematik la. Li enpòtan.
Donk, lè m konn wè de peyizan avèk amou, l ap di pitit, al bay bèf la dlo non. Lè w tounen, w a jwe. Al pote tèl bagay. Men gen tout yon chaj lanmou ke moun sa yo konn genyen, si w ap gade jan y ap elve pitit yo, yo pa elve piti timoun nan a baton, a baton non, a baton sèlman. Men, ki sa n ka pran nan sa pou n melanje, pou n wè si n a jwenn solisyon an? Piske nou grav, bagay la grav lè n ap gade timoun yo nan lari a, oubyen timoun ki nan lari a ki se de. konprann ki la sou delma ki la pòtaleogàn ki la kote yo ye yo nan lari a se la yo lekòl se la y ap wè vyolans se la yon seri de bagay sa n ap fè avèk yo kon di afriken sa ki te wè m lè madan wensou te vin isit dam benen an lè l te vin isit se te yon polisye afriken epi ki di konpè filo sa n pral fè avèk timoun sa yo ki nan lari a M di sa yo gen? Li di m, ti moun sa yo k ap drive, ki ap dòmi sou plas yo, sa n pral fè avèk yo? Lè sa a pwofesè Bruner te la, temwen, epi misye ap kriye, polisye a wi, misye di sa nou pral fè avèk yo? Donk, m ap poze w kesyon sa a.
Se yon gwo kesyon, konpè Filo. World Vision konprann. ke sa son ijans li ye. Kesyon vyolans kap fèt sou timoun yo son ijans. Nou klè ke nan yon peyi kankou Ayiti pa egzanp, nou di l, nou di l anpil fwa, 70, plis de 70 pousan popilasyon an konpoze de jèn e de timoun. Sa sa vle di? Sa vle di nou gen plis timoun e plis jèn nan popilasyon an. E de pa de wòl ke yap genyen pou yo jwe dan le fiti, Yon futur ki pa twò lwen non. De par de wòl sa, m panse ke fòk nou reflechi kijan nou kapab fè mye. Paske yo merite mye. Eske n ap adrese pwoblèm nan don kote sosyo politik, sosyo ekonomik? Eske n ap adrese l don kote relijye? Eske n ap adrese l don kote edikatif? Nou konnen ke nou bezwen adrese l. Paske. Ke tout moun ladann.
Tout moun konsène pa pwoblematik vyolans k ap fèt sou timoun. E nou pa pale de li ase. Nou pa pale de li ase. Fòk nou kòmanse gade ki sa nou kapab fè. Pa egzanp, talè a m te mansyone de timoun ki ap evolye nan kominote yo, nan vil kote yo sòti an, san idantite sosyal. Ki sa nou kapab fè antanke peyi? Ke nou gen yon pakèt timoun ki pa gen idantite, sa vle di yo pa gen dwa, yo pa gen yon kouvèti sosyal. Yo pa gen rejis, yo pa, non yo pa nan ankenn rejis, yo pa gen ak de nesans. Ki sa ke nou kapab fè? Eske se yon pwoblèm nou pa kapab rezoud? Wi nou kapab rezoud li. Ki jan nou kapab rezoud? Ann gade ki kote pwoblèm nan ye pou kesyon sa a. Pou kesyon e timoun ki pa gen ak de nesans. Nou wè ke majorite timoun yo, yo gen tan pase dezan deja. Donk se de timoun ke fanmi yo ap bezwen al fè pwosè, eksetera. Men gen de fanmi ki poko genyen kapasite ekonomik pou yo fè sa. Donk eske pa gon bagay ke nou ka fè a nivo nasyonal pou nou fasilite pwosesis sa a? M sonje ke e pa pli ta ke lane dènyè te gon arete prezidansyèl ki te ki te otorize ke e timoun yo anrejistre malgre yo te gen odela de dezan. Eske se yon bagay ke nou pa kapab fè a nivo peyi? Kisa ki manke nou pou ke nou renouvle arete prezidansyèl sa a, pou ke moun nan kominote yo mobilize, ke genyen rejis ki disponib, paske dèfwa se sa ki pwoblèm nan, rejis yo pa disponib sou plas, pou nou fasilite kesyon anrejistreman timoun sa yo, ki dè milye de timoun, k ap mache san idantite sosyal. Nou genyen kesyon vyolans fizik lan, chatiman kòporèl k ap fèt nan lekòl. Nou wè ke gen anpil lekòl an pwovens, menm nan kapital la menm, nan isit la nan Pòtoprens, kote ke pwofesè yo ap mache avèk yon bout lakrè, yon bout baton. Ki jan nou vle ke timoun nan li epanouwi nan lekòl la si a chak fwa l antre l wè baton an li strese? Ki jan l ap fè aprann? Nan ki kondisyon ke l ap aprann? Èske nou pa kapab fòme? Donk, èske se lekòl la pou n chanje? Èske nou ka, fòk nou chanje metodoloji korektiv lekòl yo. pou ke yo ka respekte lwa ki an vigè la. Sa se yon premye bagay. A nivo peyi, a nivo nasyonal, nou kapab fè sa. Men, fòk nou abilite pwofesè yo tou, direktè lekòl yo, moun ki an chaj de timoun yo, pou ke yo kapab konprann, nan kad travay yo antanke ansenyan, ki jan yo kapab adapte de metòd de jesyon de klas, de metòd de disiplin pozitiv. san ke yo pa bezwen strese timoun la on baton, on bout lakrè, on bout baton. Paske nou klè ke se pa meyè metòd, meyè fason ke timoun la. Men fòk pitit la gen ti kòb nan menn, gen ti bagay nan menn, pou lè lap vini tou, pou l kab manje, pou l pase on bòn joune, jan yo rele bagay la. Paske si pandan lap fè kou a sou tablo a, epi bon, li sonje pitit pa l yo kap sot lekòl, ki pa manje. Nou gen de pwofesè ki fristre, nou gen, nou gon peyi ki fristre. Donk, Pa egzanp, nan kad travay ke World Vision ap fè, nou, nou atake pwoblematik sosyoekonomik sa. Nou klè ke nou pa ka pale de lave men si ou grangou. Donk, gen de seri de apwòch ke nou, ke nou genyen pou ke nou adrese pwoblematik ekonomik sa. Pou nou wetire oubyen pou nou alivye pwoblèm sa. Fòk nou adrese l nan tou lè aspè. Donk, le fèt ke World Vision parèt la fè pwogram de mobilizasyon sa, kanpay de mobilizasyon sa, sansibilizasyon sa, se yon apèl a laksyon tou ke li ye. Se yon apèl a laksyon pou pèsonalite menm jan avè w. Ke gen anpil moun k ap koute. Ou pa imajine w ki enpak 60 minit sa yo ka genyen de yon moun k ap koute ki kòmanse reflechi di, a, gen yon lòt jan pou mwen elve timoun. Se yon apèl alaksyon pou desidè legal yo, responsab politik nou yo. Nou pale avè yo deja? Nou pale avèk lòt ONG yo? ONG yo yo enplike. Nou pale avè yo kounye an tou. A bon, kounye an tou.
Nou itilize espas sa pou nou pale avèk tout moun sa yo. Travay ke nap fè a nou pa kapab fèl san kolaborasyon lòt aktè. ki kle, nan pale de lòt ONG ki travay nan kesyon pwoteksyon timoun, sovgad timoun. Nou pa kapab fè l san enstans etatik yo, enstans ki la pou pwoteje timoun yo, sèvis de pwoteksyon de timoun. Nou pa kapab fè l san de patenè, nou pa kapab fè l pou kont nou. Nou klè ke nou pa ka fè l san lidè relijye yo, nou pa kapab fè l san. Par egzanp, yo konn di ke lameri oubyen majistra se premye Sitwayen e se papa yon bann timoun. Donk eske nou pale avèk meri yo? Nou an pou pale avèk yo. Nou menm, eske m ka di ke nou trè pwòch pou nou debouche sou yon aksyon ki pral poze yon enpak pozitif sou, pa egzanp, kesyon lekòl la, sou kesyon disiplin pozitif andedan lekòl. Nou vle enplike tout aktè yo nan tout nivo, nan tout platfòm. paske yo konsène nan solisyon ke nou vle pote a kesyon vyolans kap fèt sou timoun yo isit an Ayiti.
Konprann. Donk, nap travay. Nap travay, 40 jou pou timoun, alò se. Ki pa sifizan. Ki pa sifizan, men son efò pou nou diplike travay ke nou kontinye ap fè deja, ke World Vision ap fè depi 40 an nan peyi an. Nou gen kanpay global World Vision nan ki vize a elimine vyolans kap fèt sou timoun. Se yon kanpay ki kap dire 5 an. Nou ta swete ke chif sa yo kem mansyone nan debi antrevi an ke nan 5 an nou gen de lòt chif, nou wè yon rediksyon de pratik. sa a ki se baton an, yon rediksyon sou chif sa yo ki relye avèk vyolans seksyèl ki fèt sou timoun e neglijans k ap fèt sou timoun. Nou di w mèsi, Madam Fedora. Ban nou yon adrès si gen moun ki vle pale avèk ou. Si gen moun ki ta vle kontakte World Vision Haiti, yo kapab jwenn nou sou tout platfòm rezo sosyo yo, sou Facebook, Instagram avèk Twitter, World Vision Haiti, worldvisionhaiti pwen kòm.

Tele Ginen ap envite nou swiv emisyon Kalfou ak Konpè Filo chak swa 7 tè, repriz chak jou 1 è nan aprè midi. Yon kalfou kote tout Ayisyen, tout laj, tout jenerasyon, tout tandans chita pale pou n mande ki wout pou nou fè. Kalfou chak jou, soti dimanch pou rive vandredi 7 è nan aswè, repriz 1 è nan aprè midi sou Tele Ginen. k ap montre nou jan nou ye a, Antèn 18, Digital Cab 69. E ginen sa ki di.
Eskize m, se pa fòt mwen. Konpè Kalfou, sa se pa pwoblèm, se ginen. Konpè Filo,
yeah, yeah. Konpè Filo, yeah.